Medam lasosyete gwo mobilizasyon anndan lakou peyi dayiti nan moman nap pale la poukisa nou pral bon detay anndan video sila se pa de moun ebyen ki pran lari jodia la rete konekte paske pèp la pale Pral bon bon jan nouvèl, seleksyon nasyonal la nan batay jodi a la menm, anpil moun deja fè deplasman, men pa bliye tou fanatik Brezil yo deja anvayi e Philadelphia, rete la tout detay ap vini. Nan lòt bò tou nou genyen dosye kap fè aktyalite, dosye Guy Philippe, dosye sòlda yo, eske nèg yo ap pare yo, eske se apre koup di mond lan, rete la detay yo ap vini talè konsa. Pran ti chèz ba w chita, nou pral ba w bon jan nouvèl, bon jan eleman de fòmasyon k ap domine aktyalite a la. Lòt gwo tonton nouvèl, ebyen, e mesye ame yo gen zòn nèg yo bloke, pèp la pa ka eseye sòti, s on veritab pwoblèm anndan peyi a. Antouka bagay yo anpil. N ap di bonjou, bonswa entènèt, kòman ou ye? Sa pral depan de ki lè ou pral tande pèp la pale. Avèk anpil plezi anpil lanmou nou pral prezante w emisyon sila jodi a la. Rale ti chèz ba w chita. Ebyen jodi a la menm anpil moun pran lari nan lakou peyi Dayiti anben pou voye kouraj yo fòs yo bay grenadye yo anben ki pral rantre nan batay avèk peyi Brezil apre ke E yo menm yo ta pèdi devan Ekòs, tout moun konnen kòman match la te pase, yo bòygote peyi a, ebyen pèp la deside, ebyen ala toujou sipòte ekip nasyonal la pou wè, ebyen kòman l te kapab soti avèk yon 3 pwen. Mwen menm mwen toujou kwè, mwen kwè Ayiti ka fon bòt sou peyi Brezil, men pa bliye mwen toujou konnen Brezil son gwo peyi l ye. Men, kanmenm nou gen zam pou n al batay avèk peyi Brezil. Se sou tèren an nou pral konn kiyès ki pi fò. Men sou papye, lè w ap gade Brezil pi fò, men se sou tèren an nou pral deplwaye foutbòl pou nou montre kiyès ki Ayiti a. E se la lemond antye a pral tou konnen kiyès ki Ayiti a. Antouka, nou gen son. Nou gen son nou pral fè w tande la a. Ann al tande pou plis detay, pou plis eleman de enfòmasyon avèk odyo sila a, Mèdam Lasousi.
Jou a rive, wi, jou a rive. Jodi an se vandredi, vandredi sa ki pote pou nou 19 lan mwad jwen 2026 lan. Li pa yon vandredi òdinè menm jan avèk tout vandredi. Men se yon vandredi kote ke Ayiti fas a listwa, nou ka rele l konsa. Se yon vandredi kote ke Ayiti pral afwonte youn nan pi gwo seleksyon foutbòl nan mond lan ki se le Brezil. Yon vandredi kote ke Ayiti gen yon seleksyon foutbòl ki pa nenpòt seleksyon, ke pèsòn pa ka pran a la lejè, ke Brezil menm voye jounalis al filme antrènman jwè yo pou gade taktik teknik yo kèlke pa, paske Ayiti natirèlman te anonse la koulè lan premye match ke l te genyen fas avèk seleksyon Ekòs la. Jwè brezilyen yo, jan yo avèk zye ke yo t ap gade Ayiti avan an, yo pa wè Ayiti avèk menm zye a. yo pran nou trè zo serye. Enben jodi a, gen anpil moun, alò m kapab di anpil brezilyen, k ap fè prediksyon. Genyen ki di, o, y ap kale Ayiti 7 a 0. Mwen tande yo, mwen wè yo, m gen videyo yo la. Genyen ki di, o, y ap bat Ayiti 5 0. Gen menm dominiken ki di y ap bat Ayiti. Gen dominiken ki di tou, Jwè bèt la pa manyen ke li. Ayiti ou panse lontan an, se pa menm Ayiti a. Alò, sou le plan foutbolistik, Ayiti pap fasil pou Brezil. Menm jan tou, Brezil pap fasil pou Ayiti. Men pa konsekan, mwen m rete konfyan. E ke m kwè ke pou listwa, pou listwa Ayiti, oubyen pou yon fwa, Nan kesyon foutbòl, Ayiti ap make listwa, si nou pèmèt mwen itilize ekspresyon sa pito. Si nou pèmèt mwen di l konsa. Jodi an mwen vle, chak grenn moun k ap tande, k ap gade la a, prete m atansyon nou pandan kèlke minit, paske nou pral pale peyi, nou pral pale foutbòl, Nou pral pale anpil koze. Men, yè swa, gen yon ti videyo ke m tonbe sou li, kote ke m wè Prezidan Jovenel Moïse te nan yon emisyon avèk jounalis Carel Pède, jounalis kiltirèl, kote Prezidan Jovenel Moïse t ap pale de yon match foutbòl seleksyon ayisyèn nan ke l te patisipe, li t ap asiste. Ou wè Prezidan k ap esplike. Èske nou konnen yon bagay? M ap di nou sa onètman, youn nan moun ke m regrèt enfiniman, ki pa p viv evènman sa jodi a kòm senp sitwayen, li rele Jovenel Moïse. Je suis désolé. E youn nan moun ke mwen, paske m pa bla bliye non, m pa t konn si prezidan an te renmen foutbòl. Alò kòm ayisyen, natirèlman depi Ayiti ap jwe, tout moun ap fokis. Men prezidan Jovenel Moïse, lè sa si m pa twonpe mwen, e a wi l te prezidan. Men monchè prezidan ap eksplike yon aksyon Ayiti te fè pandan ke l ap asiste an, li di l menm bliye si l prezidan gen yon bri ke l fè, kòm si tout moun gade l, tout moun sezi. Men pa bliye depi w se Ayisyen, enben bagay la san k ap koule nan venn ou an, li fè w bliye stati ke w genyen, standa ke w ta dwe kenbe, monchè se rele anmwey, ay paske Ayiti nan batay natirèlman. Alò, li trè enpòtan pou ke tou dabò, mwen salye nou, mwen kontan pou m ansanm avè nou. E istwa foutbòl Ayiti avèk Brezil se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan. E ok, istwa foutbòl avèk Brezil, Ayiti avèk Brezil, son bagay ki ekstrèmeman enpòtan. Avan ke nou rantre nan dosye politik yo, Pèmèt mwen di nou rankont ke Ayiti te gen avèk Brezil nan kesyon foutbòl nan ki ane, nan ki dat. Ayiti te jwe avèk Brezil yon match amikal, se te nan vil Brasilia nan peyi Brezil. Match sa a, li te jwe 21 avril 1974. Se te yon match amikal entènasyonal. ke Ayiti te jwe fas avèk Brezil. Antretan nou pral pale de ansyen prezidan Joseph Michel Martelly tou. Rete la, paske gen nou gen update nan dosye sa ki daktyalite. Dosye ansyen prezidan Joseph Michel Martelly. Nou pral pale, tou dabò rete la nou pral ba w enfòmasyon. Vwala. Istwa foutbòl Ayiti avèk Brezil, Rankont ke Ayiti fè avèk Brezil nan foutbòl Se te lè Ayiti te kalifye pou koup dimond 1974 Enben gen yon match amikal ke Ayiti te jwe fas avèk Brezil nan vil Brasilia nan peyi Brezil Yon match amikal entènasyonal Alò map di nou ke se te premye seleksyon ok se te premye fwa natirèlman ke seleksyon an te rankontre avèk Brezil se te premye patisipasyon tou Ayiti nan mondyal ki tap fèt nan peyi Almay an 1974 apre sa natirèlman Ayiti te vin gon lòt rankont avèk Brezil, se te youn nan pi gwo rankont, youn nan rankont istorik, youn nan match nan tout listwa foutbòl Ayiti oubyen seleksyon ayisyèn nan oubyen tou foutbòl Ayiti, se te youn nan match ki te pi popilè alepòk. Alepòk, E gen de moun ki te di konsa ke te gen plis pase 2 a 3 milyon Ayisyen ki te pran lari pou evènman sa a. Ki dat ke l te ye? Se te 18 dawout 2004. 18 out 2004. Se te yon match amikal entènasyonal Brezil fas avèk Ayiti. Yon match amikal entènasyonal Brezil kont Ayiti. Se Brezil ki te soti lakay li pou l te vin jwe match la avè nou nan peyi Dayiti. Men li pat nenpòt match. Se yon match kote ke nou tap travèse yon kriz san parèy. Nou toujou gen gwo kriz nou menm. Te gen anpil ensekirite, te gen gè, gang k ap batay, kriz politik, sitiyasyon te vrèman konplike. Pase pa bliye tou, Ayiti te gen tranzisyon alepòk paske Aristide te lage pye l. Guy Philippe te fout Aristide deyò. E natirèlman, match sa te rele match pou lapè. Se te yon match for peace. Match sa a te jwe efektivman 18 out 2004. Se te nan stad Sylvio Cator Pòtoprens, yon match amikal entènasyonal. Men, sa ki di an, match sa a, Ayiti te pran 6 gòl a 0. Premye rankont Brezil avèk Ayiti an 1974 nan vil Brasilia, Ayiti te pran 4 gòl a 0, Ayiti pat make filè Brezil. Sa vle di nan listwa foutbòl mondyal lan, Ayiti poko janm bay Brezil gòl. E se pou la premye fwa Nan istwa foutbòl mondyal lan, ke nou pral make gòl sou Brezil, e n ap ba l 2 fwa sa a. Paske a lepòk, se te Brezil ki rele Brezil la a lepòk tou, paske nou te gen 2 jeyan, 2 gason, gwo palto yo, Nou te genyen lè lè Ronaldo, Ronaldinho, nou te genyen lè Roberto Carlos, nou te genyen Gilberto Silva, nou te genyen se 4 gwo tonton jwè ki te gen non manman penba a lepòk. Se te yon ekip tèt chaje a lepòk. Nou te jwe avè yo, e ben monchè, yo te ba nou e gòl sa. O, gen yon dezyèm rankont ankò, Ayiti te genyen avèk Brezil. Se te 8 jwen 2016, Ayiti te jwe fas avèk Brezil. O! Nou te bay Brezil gòl! Nou te bay Brezil gòl! Mòt kò. Brezil te ba nou 7 gòl, nou te ma kon grenn. Èt mesye! Ba nou 7. Match la te jwe Orlando, Florida. Se te nan Copa. Amerika. Nan Kopa Amerika an 2016, Brezil te ba nou 7 gòl a 1. 7 gòl! Lè sa nou pa t gen ekip. E sa te fèt Etazini. Ok? E pi jodi an, jodi an, nan Filadelfya. Isit, Ozetazinidamerik ankò, jodi an ki se 19 jwen, Ayiti ap jwe fas avèk Brezil nan koup di mond fifa paske Ayiti nan gwoup se. Match sa a, l ap jwe egzatteman a 8 è 30. Sa se premye fwa nan listwa ke Ayiti ak Brezil rankontre nan koup di mond apre premye koup di mond, apre, alò m kapab di premye fwa yo rankontre nan koup di mond, onètman paske yo te jwe koup di mond 74, yo te jwe match amikal. Men se premye fwa nan listwa foutbòl ke Ayiti rankontre avèk Brezil. e se jodi a ki se vandredi 19 jwen 2026. M ap mande chak grenn moun ki la a ekri nan espas kòmantè lan Grenadye alaso, Grenadye alaso, nou nan batay, nou nan batay. Epi mete konbyen gòl kont a swete Ayiti bat. Ou byen tou mete prediksyon pa ou. Ki jan w ta renmen skò match la fini? Ki jan w ta renmen match la fini? Yon gòl bon pou mwen. De gòl bon pou mwen. Sof ke m pa ta renmen yo ban mwen. Paske pa bliye non, si w kite nèg sa yo touche filè ou, yo ka fè w fè pas ou a wi, avèk kout gòl. Ou dakò avè mwen? Jodi an natirèlman, m ap di nou sa, paske li ekstrèmeman enpòtan. Jan m di li, 19 jwen 2026 sa, li pa yon dat òdinè nan listwa foutbòl ayisyen. Depi premye rankont ke Ayiti te fè fas a Brezil an 1974, pase pa match pou lapè an 2004, rive nan Kopa Amerika 2016, jodi a se premye fwa Ayiti ak Brezil ap gade yon lòt je nan pi gwo sèn foutbòl nan mond la ki se koup di mond fifa li ekstrèmeman enpòtan jodi a se pa sèlman yon jwè ki pral jwe natirèlman sou tèren an se tout yon pèp ki pral rantre avèk yo sou tèren an. Yo pa ta imajine yon bagay konsa. Se Desalin an pèsòn. Se Vètyè. Wi. Se drapo ble e wouj la. Se rèv plis pase 12 milyon Ayisyen nan peyi Dayiti. Sa yo touye yo nou pa ka konte yo non. Plis pase 4 pwen 2 milyon Ayisyen nan dyaspora a. Se rèv tout pèp sa a enben jisteman ki pral fè fas avèk Brezil. Si Brezil pran l pran l pou yon match òdinè, sa se Brezil. Sa li ekstrèmeman enpòtan pou ke nou fokis sou match sa a. E m ap di nou trè byen, Enfo Bèto, èske n ap an dirèk? Nou pa ka an dirèk paske Youtube ou pa kapab an dirèk men sof ke nan moman an. Nou kapab live sou platfòm youtube mwen Fobeto a pou nou pandan ke Wi wap gade match la mwen menm tou map gade match la menl pap ka sou ekran an men mwen map sou ekran an wap gen posibilite pou ke nou fè ti diskisyon tou lè gen poz natirèlman paske gon fristrasyon enòm se sa ke map di tout moun manje bonè Tout moun manje bonè e manje bonè mete ti dlo nou bò kote nou manje bonè bwè bonè ou konprann mwen paske jodi an li pa nenpòt jou mwen konnen e ke bagay yo anpil pou jodi an la a e m konnen bagay yo m konnen kòman bagay yo ye men m konnen ke natirèlman foutbòl li rele li rete foutbòl nou gon ekip ke ki mete nou an konfyans Nou gon ekip ki mete nou an konfyans natirèlman. Ekip la vreman mete nou an konfyans. Nou gen de jwè kap jwe nan wo nivo. E ekip la vreman pwomèt. M pap ba nou manti. E mwen menm onètman, m estime ke wi m ap bat. M ap bat Brezil. E m konfyan! Ke map bat Brezil, m ta renmen bat Brezil, sa tap fèm plezi poum bat Brezil, sa tap fèm plezi pou map selebre viktwa aprè match la, li tap fè nou byen anpil, e paske m vle, m vle mesye yo konnen ke match sa, li pa nenpòt match. Yon grenn gòl ka stope kidnapping an Ayiti. Match sa pa nenpòt match. Yon grenn gòl ka fè Fizeme pran konsyans poul sispann siyen fo kontra. Match sa li pa nenpòt match. Yon green goal vle di anpil bagay. Match sa li pa nenpòt match. Zanmi m te swete gen kòmandè Guy Philippe. Kòmandè Guy Philippe te ekri mwen men li genlè gen pwoblèm entènèt. Match sa li pa nenpòt match. S on match ke tout Ayisyen ka pran konsyans. Yon green goal ka fè nou tout pran konsyans. Match sa li pa nenpòt match. Son match viktwa sa ka fè tout ayisyen ap pale d'un sèl vwa pou yo wè ke jisteman pwoblèm nan se nou antan ke ayisyen ki pa janm met tèt nou ansanm ki koz peyi a nan eta sa. Match sa li pa nenpòt match. Si Brezil pran l kòm yon match òdinè padon nou pa pran l konsa nou menm. Match sa li pa nenpòt match. Match sa ka fè lanmò san jou depoze zam on ne sait jamais. Match sa li pa nenpòt match. Son match ki ka fè Izo di ke nou debloke Matissan definitivman. Match sa li pa nenpòt match. Son match ki ka fè ke nèg ki gen, nèg ki nan oligachi peyi Dayiti ka di ke mesye nou pran konsyans, nap sispann piye pèp sa a. Match sa a li pa nenpòt match. Paske m wè pitit yo ap nan stad la, anpil ladan yo ap nan stad la. Yon viktwa ka fè lèzoligak kowonpi nan.